Vandredi 12 jwen 2026 Se avèk yon kè kontan chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou. Mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik ak fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e bòn journe! Mwen vle ankouraje w pou subscribe, renmen videyo sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen, si ou panse y ap benefisye. Bò kote pa m, Mwen trè byen gras a Dye. Bò kote Christopher malad la ki lopital pandan ke n ap pale la a, de jou an jou gen pwogrè k ap fèt. Alò n konnen l pral pran anpil tan, men pandan ke n ap pale la a, Chris pa nan machin ankò, l ap respire avèk pwòp fòs li. Machin nan yo deja menm retire l nan chanm nan. Donk sa a se yon viktwa Nou di Bondye mèsi e n ap tann. An nou antre nan le Mwayen Oryan. Medam e mesye pou plis pase 37 fwa, Trump deklare li jwenn yon akò avèk Iran. Plis pase 37 fwa. E chak fwa l di l pat janm gen akò. E si nap swiv nouvèl kap pase semèn sa la, sitiyasyon antre Lèzetazini avèk Iran pou kòmanse yè pou rive jodi an, sa ke n te konprann se ke Lèzetazini, lame Dèzetazini, tap al sezi yon ti il ki rele Kharg Island ki sitiye nan Mwayen Oryan. Ti il sa a se ladan l ki gen nanm ekonomi Iran. Twa ka enfrastrikti ki pwodui lwil pou Iran se nan il sa a ke yo ye. E Lèzetazini deklare lame amerikèn nan pral antre e l pral anvayi e pran kontwòl il sa a. Tout moun t ap tann. E finalman yè li parèt nan televizyon e li fè yon konferans de près kote ke l deklare gen yon dil avèk Iran ki pwal sinye nan kèlke jou la an Ewop. We just made a great settlement of the war with Iran and we're gonna be subject to finalization of documents which should get done over the next few days.

Deal sa a li menm, li enkli ke Iran pap janm posede zam nikleyè e gè a pral pran fen afen ke Strait of Hormuz kapab ouvè. Si ke sa l di a se verite, se yon bon deal. Sa vle di tout sa US bezwen, tout sa US te mande, Iran pral bay li. Men, Me sa ke n tande. Iran deklare poko gen anyen vrèman ki final. Pa gen deal vrèman ki deja finalize. Nan, an nou di ke nou aksepte ke pawòl ke Trump di la son verite. Li jwenn yon deal avèk Iran. An nou di son verite. pou 37 tièm fwa ke sèt fwa si se yon verite Trump jwenn yon akò avèk Iran pou fini avèk gè a nan le Mwayen Oryan. Men sa ke m pral fè n konnen ki verite a. Kèlkeswa deal ke Trump ta fè avèk Iran, si deal sa a li pa apwouve e aksepte pa Benjamin Natnyahu, se pale anpil k ap fèt, pa gen anyen serye ki pral rive. E sa ke m di w la frè m ak sè m ayisyen, li pi enpòtan ke tout sa ke w tande ke Trump ap pale la a. Pa kapab genyen deal si ke Benjamin Netanyahu, ki konsidere lòm pi enpòtan nan konfli sa a, si li menm li pa aksepte l, si l pa siyen l, e sa a li pa yon bagay tè a tè, li serye. Pa gen deal k ap fèt avèk Lèzetazini e Iran. si ke Izrayèl pa aksepte l. Nou pral egzamine yon konferans de près ke Prezidan Trump t ap fè apre ke l te fè anons sa a. Donk, anpil kesyon t ap poze. Paske Trump deklare li jwenn yon akò, men pa gen detay ki bay sou akò a. Kisa menm ki ladan l? Kisa ke l ye? Eske vrèman s on akò oubyen Se yon akò pou yon akò. Yon akò pou nou negosye. M vle pou nou konprann paske bagay yo, yo konplike. E mwen parèt jodi an la, mwen lage yon lòt pi gwo konplikasyon nan bagay la. Kèlke swa deal ki ta fèt antre Iran avèk Lèzetazini, si Izrayèl, espesyalman Benjamin Nadnyahu pa aksepte l oubyen pa apwouve l, se tan Lèzetazini ap pèdi. Trump pa kapab fè anyen san ke Benjamin li menm li pa aksèpte deal la. Ou gen dwa di, well Frè Abner, US se yon grenn pwisans, li ka fè sa ke l vle. Wi li kapab. Li ka siyen avèk Iran, pa gen pwoblèm. Men nan yon semèn, de semèn, Izrayèl ap kòmanse yon gè ankò. E lap rale Lèzetazini andan gè a. M vle pou nou konprann nan ki sitiyasyon peyi sa ke nou rele US la ye avèk yon zanmi nan le Mwayen Oryan. M pral fè n tande diskisyon ki tap fèt nan près konferans sa a, kote ke lè jounalis tap poze dè kesyon kle pou yo konnen egzakteman kisa menm ki nan dil la. M ta vle ou tande langaj ke prezidan an itilize. langaj vag, san spesifik. Se pa yon bagay ke w kapab vreman poze yon pyon sou li. Paske l pa reyèl. Li pale an jeneral, men li pa genyen yon pwen spesifik, yon pwen reyèl, yon bagay ke w kapab ankre sou li.

Nan avan menm ke nou antre nan diskisyon sou konferans de près la, gen 4 bagay ke Izrayèl bezwen ki rive nan dil sa. Kèlke swa dil ke Trump pwal fè avèk Iran, gen 4 bagay kle ke Izrayèl vle pou ke Lèzetazini mete sou do Iran. E si Iran pa aksepte bagay sa yo oubyen Trump ta inyore bagay sa yo, pa gen pwoblèm, sinye dil la, Izrayèl pral kraze l. Premyèman, zam nikleyè, sa li menm se premye a. non sèlman Izrayèl ap tann yon asirans ke Iran p ap kapab posede zam nikleyè, men osi fason pou l delivre zam nikleyè sa yo. Dezyèmman, Iran pa dwe gen misil. Sa yo se demand Izrayèl. Iran pa dwe gen misil, espesyalman misil ki ka rive sou teritwa l. Twazyèmman, Materyèl nikleyè ke Iran te deja kreye ki anba fatra kote ke Trump te kraze avèk bonm li an, Izrayèl bezwen pou ke US rekipere yo. Katriyèman, medam e mesye, e trè enpòtan, no proxy group, Izrayèl entèdi pou ke Iran ta posede de proxy dèyè la a. Sa vle di, de group militè oubyen militan

Pa dwe gen zam nikleyè e fason pou yo delivre l. Dezyèmman, Iran pa dwe gen misil, espesyalman misil ki kapab antre ann Izrayèl. Twazyèmman, materyèl nikleyè ki anba fatra ke US te kraze yo, US dwe rekipere yo. E finalman, pa dwe genyen proxy group kap sipòte Iran. dan le Mwayen Oryan. Donk si ou konprann demand Izrayèl sa yo, ou deja wè se son de demand ki enposib pou Lèzetazini. Paske US dwe kounya la a, mete tout resous e fòs li deyò pou l asire l ke li garanti bagay sa yo pou Izrayèl. Donk, se pa san rezon ke nou reyalize pa janm gen yon dil ki kapab rete. Paske bagay ke Izrayèl mande yo, yo enposib, preske enposib, avèk yon peyi tankou Iran ki pa yon ti peyi dèyè manman. E Izrayèl ki yon ti peyi tou piti dan le Mwayen Oryan. M vle pou nou konprann kontèks bagay yo. Mentnan, nou pral koute ansanm konferans de près la. De kesyon ki pral poze e ki jan prezidan li menm li pral adrese repons yo. Ki jan li pral bay repons yo. Repons vag, san anyen espesifik. N ap koute vèzyon Fox News lan

Eske ou sur ke vreman pwal gen yon deal avek Iran? Paske plizyè fwa ou deklare ke gen yon deal avek Iran e deal sa li menm li elimine. E Trump deklare Very soon, trè pwochènman, nou pwal gen yon deal avèk Iran. E si sèt fwa si, sa se verite ya. Jodi an la a, nou pral jwenn yon deal avèk Iran. And has the supreme leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. Eske lidè siprèm nan, y ap pale de eleman sa a, eske li apwouve deal sa a? Trump deklare, Repons lan se wi. Mwen tande li signe l. Repons lan se wi, mwen kwè li signe l. Lidè siprèm nan. Eske se vre? Nou pa kwè sa ditou. Men Prezidan Trump deklare, wi, li kwè lidè siprèm nan,

Yes. E otomatikman, pri gaz pral tonbe tankou yon wòch. Now banm di nou yon bagay. Poukisa menm ke Trump antre pri gaz nan bagay la? Nou pral wè sa m pral di nou la a. Nou sonje yè n te pale de yon skandal ki te pete. Kote ke Trump deklare li renmen enflasyon e dezyèmman lap vòlè lwil Iran. Se li ki te dil, li di ke se lannwit yo leve yal ranmase lwil, bon nenpòt moun ki pral lannwit pou lal pran bagay yon moun donk selon mwen menm se vòlèl vòlèl. Se sa kel di. E. Se pa sa sèlman, mache global la te kraze akoz de bagay sa. Enflasyon ogmante, Trump deklare li renmen enflasyon, li fè konprann lap vòlè gaz, stock market kraze. Konnya la Trump bezwen yon bagay pou l leve market la. Paske si market la tande gen yon akò ki sinye avèk Iran, mache a pral kòmanse leve. E m sispèk Se sa ki dèyè deklarasyon sa a. Se posib ka gen yon akò tout bon vre. Men akò sa a, li p ap yon akò ki pral satisfè dezi Benjamin Natniahou. Paske si ke Trump deside pou l sispann gè a avèk Iran, e pou l dakò yon akò avèk Iran, san dout, li fè l pou kapab sove dezas e repitasyon l ki gache Ozetazini. Sa, li pa nan avantaj Izrayèl. Donk, sa yo kapab montre ou, petèt se rezon sa ki fè l di gen yon dil, men,

Yo mande l èske nan akò sa ke w sinye a, li garanti ke materyèl nikleyè ki anba tè a, yo pral rekipere. Èske nan akò ke w sinye a, gen ladan l bagay ki pral adrese materyèl nikleyè ki anba tè a? Trump deklare. Konsèp la, li ladan l. Concept. Li pa di wi. Li ladan l. Li di gen yon konsèpt. Yon konsèpt pa vle di yon bagay reyèl. Sonje byen, nan kanpay prezidansyèl li, yo te mande l, eske ou genyen yon plan pou e, e, sèvis de sante? Li di, mwen gen yon konsèpt de plan. E jiska jodi an la, pa genyen plan medikal pou pèp ameriken an. Paske yon konsept pa vle di yon bagay reyèl. Jan ke l reponn kesyon an, sa montre vreman ke demand Izrayèl yo pap egzose. El konnen sa trè byen. Li di ke konsept de negosyasyon pou kapab sekirize nikleye materyèl kan batè yo. E li avanse pou l di. Pa gen pèsòn ki ka avanse pre yo paske yo antere an batè a. Sa sa vle di? Sa vle di ke menm lè nou pa pran yo. Menm lè n pa retire yo, pa gen pwoblèm paske yo anba tè, pa gen pèsonn ki ka retire yo. Sa a, li deja mete dlo sou demand Izrayèl. Pa bliye, youn nan demand Izrayèl sèke Materyo nikleyè yo k anba tè a, yo dwe rekipere pa Lèzetazini. US dwe al fouye tè a pou l wetire bagay sa yo. Si l pa fè l, Izrayèl p ap satisfè, l ap kontinye lage bonm sou Iran. Sa vle di US ap toujou retounen back pou l al batay e defann Izrayèl nan le Mwayen Oryan. An nou kontinye. Which is a big part of the reason. Is that going to be in your agreement sir? Nan tande byen, gade jan l pale ankò. Ou kapab wè li fin di yon bagay li retounen l chanje l. Sou bagay zam nikleyè. Eske diskisyon deja fèt pou ke Iran pa gen zam nikleyè? Li di wi. Iran dakò pou l pa posede zam nikleyè e li di sa se te rezon an menm ki nou te al fè gè a e li retounen l di sa se pati de rezon yo. Ou kapab wè li li yon ti jan chanje pawòl la. Poukisa l di l konsa? Paske medam e mesye, lòske l t ap al nan gè a, pa gen pèsonn ki te konnen rezon an. Afè koze zam nikleyè se aprè li vin diskite. Trump te antre nan le Mwayen Oryan premyèman pou l al ede Izrayèl ki te antre nan gè, dezyèmman pou l te kapab kraze rejim nan, wotire rejim ki la a, twazyèmman pran kontwòl peyi a e lwil ki nan peyi a. Se lòske l gade l wè l enposib pou l akonpli bagay sa yo, li vin fokis sou zam nikleyè. Men se pa sa vrèman ki te premye objektiv la. Poukisa m di l konsa? Ilèvre, Lèzetazini pa t jamè jamè vle Iran posede zam nikleyè. Jamè. Men Iran bò kote pa l, anba gouvènman ansyen siprèm lidè a, Khameni, yo pa t vle fè zam nikleyè. Yo te deklare, Nou vle nikleyè, enèji pou lapè e medisin, men nou pa t bezwen kreye yon zam. Donk sa li menm, se yon bagay ke tout moun te konprann. Men jodi an la, Trump reyalize ke lemond wè se sou blòf ke l ye, men li bezwen yon bagay pou l genyen, yon bagay ki bay l viktwa. Donk li fokis sou zam nikleyè. Tout moun ap pale zam nikleyè. Ou pap tande yon konsèvativ pale pou l pa nome zam nikleyè. Poukisa yo di l konsa? Paske se yon viktwa ki fasil. Li fasil pou Iran di nou pap posede zam nikleyè. E si Iran di l, li mete l sou papye, Trump pwal itilize l kòm yon viktwa. Mwen akonpli sa m te vle fè paske Iran pap posede zam nikleyè. Men sa I te deja nan dosye Iran te bay. Non sèlman Iran te bay li, Iran te ofri peyi l a mond lan pou ke Nasyon Zini te verifye ke li pat vle kreye zam nikleyè. Nou sonje kontra ke li te fè ak Obama, se sa ki te ladan l. Iran te lèse le mond antye antre nan peyi l pou fè envestigasyon, pou tcheke, pou asire yo ke li menm li pat enterese nan kreye yon zam nikleyè. Se lòske eleman sa, Trump, li kraze akò a. Ke Iran deklare nan sans sa a, sekirite nou menase. Nou pral kòmanse bati e kreye materyèl pou nou bezwen pou nikleyè. Men, konpreyansyon an sèke Iran pa t janm vle posede oubyen ouvètman posede

Sak fè w panse fwa sa li diferan? Kòm mwen di n deja medam e mesye, 37 fwa, 37 fwa ke l di li menm avèk Iran jwenn yon dil. Sak fè w panse sèt fwa si li diferan?
Because they've taken a pounding, they've taken a pounding like very few people could take and they want to make the deal a lot more than I do. Poukisa li panse ke sèt fwa si l diferan? Paske yo bat Iran. They taking a pounding. Sa vle di nou lage anpil kout zam sou yo. E akoz de kout zam ke n lage sou yo, yo pa gen chwa jodi an la a, yo deklare, nou vle yon deal. E li di, yo vle deal sa a plis ke mwen menm mwen vle l.

Li fè konprann ke rejim ki la a, se pa menm rejim nan. Rejim nan chanje. Men se pa vre. Se pa konsa rejim chanje. Touye lidè nan yon peyi, pa vle di chanjman de rejim, medam se mesye. Pitit Ayatola Komeni, ki pi jèn, se li menm jodi an la a, ki sou peyi a. e tout moun kap obsève politik an Iran yap di w sensèman Mojtaba pi radikal ke Ayatollah. Pi radikal ke Ayatollah. Paske Ayatollah te deklare nou pa bezwen zam nikleyè. Mojtaba deklare menm lè n pap fè l pèsòn dwe di n ke n pa dwe posede l. e sa se li menm ki pren de kontansyon antre Lèzetazini, Izrayèl avèk Iran. Paske Iran bò kote pa l, deklare menm lè nou pa vle fè zam nikleyè, men n pa vle pèsòn di n ke n pa gen dwa sa a. Sa a se yon dwa imanite. Tout moun gen dwa sa a. kòm yon peyi souveren, ou pa kapab di m sa m kapab fè nan mond lan avèk sa ke m pa kapab fè, si ke sa m ap fè a, se dwa m ke l ye. M p ap itilize l pou fè di tò, men mwen dwe gen dwa sa a. Men, Ayatollah Khomeini pa t batay pou jan de bagay sa yo. Li sèlman di, li pa bezwen ke Izrayèl menase sekirite l, e li bezwen yon fason pou pwoteje peyi l. Men eleman sa, Mojtava, se pa menm bagay. Donk nosyon ke Trump deklare li fè yon chanjman de rejim, sa pa gen sans. Pa gen pèsòn serye o Zetazini ki kwè l. Petèt lè maga, fanatik, ki kwè nan relijyon sa kapab aksepte nosyon ke rejim Iran an chanje. Non l pa chanje. Okontrè l vin pi radikal. Men kanmenm paske si l pa chanje rejim nan, Sa vle di ke objektif ke l te prezante pou gè sa a, li pa gen sans ditou. Paske l konnen trè byen dan kè l, sè l resevwa yon pwomès nan men Iran ke Iran pap posede zam nikleyè, li pa sifi pou tout pèt ke US fè nan gè sa a, tandi ke Iran te deja di l pap fè zam nikleyè. Èske w konprann? Donk, pa gen anyen ke US resevwa an echanj pou bagay sa. Men pa bliye medam e mesye, sa ke nap pale la se ke menm lè yon deal ta fèt antre Iran avek Lèzetazini si ke Izrayèl pa akseptel se tan pèdi. Gè sa pral rekomanse anko. E poum kapab montre nou sa kap pase la, m pral fè n tande deklarasyon ki soti andan ofis Benjamin Netanyahu. Apre ke Trump fin deklare ke l jwenn yon akò avèk Iran, ki sa menm Izrayèl di? Paske dabò, selon sa ke n tande, Izrayèl deklare deklarasyon ke Trump fè a li pran yo pa sipriz. Yo pat konnen te gen jan de negosyasyon sa yo. Kote ke Trump jwenn akò sa ke l ap pale a? Se Izrayèl. Paske demann Izrayèl yo, yo poko adrese nan akò a. E Izrayèl deklare, malgre Trump deklare ke li jwenn yon akò, men Izrayèl pa yon ki fè pati de akò sa a. Èske nou konprann? Izrayèl pa youn nan peyi ki sinye oubyen fè pati de akò a. Sa montre n, medam e mesye, tout bagay sa yo, se blòf ke yo ye. Paske, si n vle gade twit ke Trump te mete deyò pou eksplike sa ke l pral fè la a. Men sa ke l di, selon diskisyon ke m genyen avèk lidèchip ki pi wo nan gouvènman islamik la, an palan d'Iran, e yo apwouve l. Mwen deside, kòm prezidan Dèzetazini, pou m cancel atak ke m te gen m ta pral fè sou peyi Iran. Li di ke pandan ke n ap pale la a, diskisyon sou yon seri de pwen, konsèpt, detay, yo apwouve pa tout moun dèyè a la a. Enkli, tande byen wi, enkli, Lèzetazini, Izrayèl, Arabi Saoudit, Emirat Arab Ini, Qatar, Turkey, Pakistan, Bahrain, Koweit, Jourdain, Egypt avèk anpil lòt. Li fè konprann ke blòk ke nou mete dèyè a la a pwal toujou rete an efè jouskaske tranzaksyon an, tranzaksyon an, li finalize. Pa bliye mo sa a, tranzaksyon li finalize. Lè avèk kote ke nou pwal sinye papye sa yo, li pwal anonse trè pwochènman. M vle pou nou konprann langaj ke prezidan itilize. Gen rezon ke li itilize l konsa. Men m pwal montre nou kote ke Izrayèl pwal demanti l kategorikman oubyen fè sanblan ke l ap demanti l. Paske pa bliye, mwen di nou, san Izrayèl, pa gen dil. Trump ankò deklare, Apre diskisyon ke m fè avèk gouvènman Iran an, mwen pale avèk moun nan lidèchip ki pi wo yo e yo apwouve l, mwen menm kòm prezidan, mwen deside pou m cancel atak bonm ke m ta pral lage sou Iran, e diskisyon yo yo kontinye yo finalize sou konsept detay yo apwouve e moun ki apwouve yo enkli Lèzetazini, Izrayèl, Arabi Saoudit, Emirat Arab Ini, Kata, Tiki, Pakistan, Barenn, Kowet, Jòden, Ejipt avèk anpil lòt. Il di ke blòk la ke m mete sou Payday a la, l ap rete an efè jiskaske tranzaksyon an li menm li finalize, tan avèk kote ke nou pral sinye l pral anonse trè pwochènman. Sa se pawòl Prezidan Trump yè. Ann tande medam e mesye kijan ke Izrayèl ke Trump deklare ki anndan akò a li menm

Izrayèl deklare, Prezidan Trump pale avèk mwen apremidi an la a sou yon memorandòm ke yo siyen pou yo antre nan negosyasyon. M vle pou nou konprann gen yon diferans de yon negosyasyon ki deja kreye, ki deja siye avèk yon memorandòm, yon konpreyansyon pou nou antre nan diskisyon. Sa vle di, medam e mesye, poko gen yon menm diskisyon ki fèt.

Pap gen dil san yo. Benjamin Natnyahu deklare, Malgre nou menm, Izrayèl, nou pa fè pati de akò sa a. Tande byen wi. Benjamin deklare, Malgre nou menm an Izrayèl, nou pa fè pati de dil sa ke Trump ap pale la a. Men, nou apresye le fè ke li vle travay pou kapab jwenn yon solisyon. E li di, li kwè ke nan dil sa ke yo pral negosye ya, demand Izrayèl yo dwe ladanl e li montre kisa ke yo ye. Pa dwe gen zam nikleyè, pa dwe gen misil, pa dwe gen materyèl nikleyè e proxy yo dwe elimine. Se sa ke Izrayèl deklare. Dabò, li esplike ke sak gen la se pa yon dil ke li ye, Se yon memorandòm de konpreyansyon. Dezyèmman, li pa fè pati de memorandòm sa. A se Izrayèl kap pale. Bagay sa ke nap pale la, li pa menm yon deal. Li se yon akò pou nou kapab al chita pou nou negosye. Dezyèmman, li fè konprann ke li pa fè pati de understanding. Dezyèmman, dezyèmman li di, dezyèmman li deklare, li pa fè pati, peyi lizrayèl pa fè pati de bagay sa malgre Trump deklare ke Izrayèl li enkli nan deal sa. Men Izrayèl deklare, non se pa vre. Mwen menm pèsonèlman, m pa fè pati de li. Twazyèmman li di, e m kwè, m swete, ke pandan ke Trump pral negosye deal sa a, demand Izrayèl yo, li egzose nan deal sa a. E sa ke yo ye se ke, pa dwe gen zam nikleyè, pa dwe gen misil, pa dwe gen materyèl nikleyè, e proxy yo dwe elimine.

Benjamin Natneyahu li menm li vle. Paske nou konnen byen se Izrayèl kap gouvène. Sa ki li vle, se li menm ki dwe fèt. Li repete l pou tout moun tande l. Trump pale avè l de bagay sa a. malgre li menm li pa yon pati de li menm, men li aksepte l, li apresye l, men li swete ke nan deal ki pral fèt la, Trump va rekonèt sa yo se demann Izrayèl e Izrayèl pap retounen de yo. Yo dwe dismantle, avle di ke yo vle yo dwe dekapite, konplètman elimine nenpòt kapasite ke Iran genyen pou l fè zam, pou l pwodui materyèl pou zam, pou l gen misil, e pwoksi yo dwe elimine. Sa yo dwe fèt pou ke yon dil kapab reyèl. Si yo pa fèt nan dil la, bobin. US pap gen lapè, fò l retounen, l al batay avèk Iran paske Izrayèl pral antre ankò nan yon gè. Now, those are the demands that Prime Minister Netanyahu has had since the beginning of the conflict. He is saying that President Trump has given him a commitment that those demands will be met at the end of some final status negotiations. Sa yo, medam e mesye, se demand Izrayèl genyen dè le kòmansman. Sa m sot di w la yo, se demand li gen dè le kòmansman. E l di, Benjamin deklare Trump ba li asirans ke demand sa yo ke l fè a y ap fè pati de dènye faz negosyasyon an. Sa vle di Trump p ap siyen yon deal san ke demand Izrayèl yo yo pa akonpli. Demann Izrayèl ki enpòtan pou Izrayèl, Trump pa kapab kite gè a medam e mesye san ke demann sa yo yo pa egzose. Now ou kapab konprann lòske MAGA deklare nou pa genyen America first men nou gen yon peyi etranje first. Paske ou ka imajine gade nan ki eta yon peyi ye jodi an la a. Ekonomikman US sou jenou l. Mache a tèt anba. Ensèten. Se moun sèlman k konprann mache a ki konnen trè byen. An nou kontinye kanpe la paske nou konnen aprè bagay sa mache a pral moute. Men podyab moun ki pa konprann ki pa gen ase konfidans, yo panike, y ap vann staks, y ap vann yon seri de asè pou kapab sere lajan lòt kote paske yo panse tout bagay pral fini. Prezidan peyi a prefere lèse tout bagay sa yo pase nan peyi a pou satisfè yon peyi etranje. Pou satisfè yon peyi etranje. E bagay sa yo avan l te kapab yon rimè, men jodi an la medam e mesye nou tande trè byen konvèsasyon yo e pawòl k ap soti nan bouch ni Lèzetazini ni Izrayèl. Li deklare Trump ba li asirans pa gen dil k ap sinye, pa gen anyen k ap fèt si ke lè kat demand Dizrayèl yo pa enkli nan dènye rezilta dil la. Alafen, selon sa Izrayèl li menm li vle, Iran dwe aksepte Iran dwe aksepte pou l pa janm posede misil, pou l pa janm posede materyèl pou nikleyè, sou tout fòm, pou l pa jamè, jamè gen zanmi k ap defann ide a la a. Dènye pwen sa a li menm, li pa gen sans ditou. Men poukisa Izrayèl ki konnen trè byen anpeche yon peyi gen pwoksi li enposib men yo antre ladan l? Paske yo vle bay Lèzetazini yon misyon enposib. Malerezman, prezidan sa a, nan grid li, li pa konprann nan kisa ke l pran la a. Izrayèl gen kontwòl tout bagay. Pa gen anyen l ka fè pou l chanje sitiyasyon an la a. Paske si alafen de dil sa a, li pa enkli demand Izrayèl yo, se pa demand Lèzetazini, demand Izrayèl yo, lagè pral rekòmanse ankò

Benjamin dwe aksepte l. Men tande frè m ak sè m ayisyen, li pi fasil pou di l ke ou fè l. M ka ba w plizyè rezon ke tout bagay ke misye di la yo, ke Trump deklare la yo, an e sans ke l gen kontwòl, li siyen l, li fini. se bobin. Poukisa? Paske sou koute m souvan, mwen eksplike nou lyen ki egziste antre Izrayèl avèk Lèzetazini. Yon lyen ki pa gen sans ditou, men l baze sou de kwayans relijye. Kote ke lè kretyen, bò kote pa yo, kwè, selon sa ke yo panse labib di, ke le mond an jeneral dwe beni Izrayèl. Ou gen yon responsabilite pou w beni Izrayèl. E Lèzetazini, espesyalman lè konsèvativ, ki fè sanblan ke yo se kretyen, yo aksepte nosyon sa a ke atravè Izrayèl, yo pral resevwa lavi etènèl. Nan sans sa a, pa gen anyen ke yo p ap fè pou defann Izrayèl. Men, sa ke yo pa konprann, ki Izrayèl menm ke Labib t ap pale? Ki fòm de gouvènman Dizrayèl? Èske se fòm sa jodi an la? Èske se Izrayèl modèn nan? Oubyen Izrayèl nan lansyen tan? Bagay sa yo kreye yon konplikasyon. Men lòske w ap pale avèk moun ki pa gen tan pou yo rezone, ki pè menm rezone, ki pa vle li, menm fè yon ti etid, yo pè tande verite. Yo di, bon, depi n leve se konsa n jwenn li, nou p ap chanje l paske se sa ke l ye. Men yo pa konnen petèt moun ansyen yo pa t konnen sa yo t ap pale a. Petèt yo te nan erè, men non. Jodi an la a, anpil moun kwè ke nou pa dwe fè rezonman, nou pa dwe panse, pa dwe gen etid, brè tout sa ke yo di ou. Se sa k ap pase la a. Donk, menm lè ke Trump ta deklare li an chaj, li pral pran desizyon l san Izrayèl, men tande byen, Izrayèl pa bezwen fòse Lèzetazini. Li pran aksyon, li atake yon peyi, E Lèzetazini pral leve kanpe pou yo di bon, nou pa ka lèse Izrayèl peri, nou pral antre nan batay la tou. E konsa, tout bagay tonbe. Izrayèl konnen sa, Natnyahu rekonèt sa, li konnen kontwòl ke l genyen sou gouvènman an, li genyen zòrèy prezidan an, pa gen anyen l vle ki p ap fèt. Men men sa ke n konnen medam e mesye, sèl fason pou US soti nan kondisyon sa ke li ye la, rejim ki sou pouvwa a dwe chanje. Nan eleksyon an novanm, fòk nou leve pou n al vote, pou nou mete deyò tout senatè e depite ki pa mache selon sa ke pèp la vle, men kap mache selon pwòp dezi prezidan an. Mete yo deyò, ranplase yo avèk de moun ki pral konprann ke yo dwe mache dèyè konstitisyon peyi a. An 2028, nou pral vote ankò pou nou mete rejim sa atè. Chwazi de lidè e yon prezidan vrèman ki modere ki pral nan mitan ki ka balanse peyi a nan yon direksyon ki pozitiv. pou kapab chanje repitasyon Lèzetazini, bay jistis a sa yo ki bezwen jistis e rearanje tout bagay ke rejim sa li menm li detwi. Non pa m se.